Mezanmi nou retounen nou retounen ankor pou pati 4 tan bel ribrik paw la se pale pou nou pale si nou pa pale roch yo ap pale nan plas nou

Tout ayisyen konsekan ta dwe konnen istwa gwo bout tonton gason sa a, Jean Jacques Dessalines, ki te goumen pou te fè ke nou kapab genyen yon drapo, nou kapab granmoun tèt nou, e ki te goumen pou te kreye, e, kòman m te kapab di sa, yon fyète ki te lakay tout moun nwa. E jodi a, tout peyi ki se peyi noir ta dwe pran Ayiti kòm egzanp. Men nan faz nou rive jounen jodi a, e tout moun wè ke nou se poubèl dè Zantiy. E pesonn pa respekte nou ankò. Men avan se pa konsa sa te ye. Nou te gon peyi. Nou te konn sa nou vle. E Maitre Canon Lemoine. Kisa Desalin te vle apre endepandans lan? E jodi a nou gen yon pann lide, e tout moun nou, fòk nou klè sou sa. Gen yon pann lide. E nou bezwen yon, yon, yon lòt Janjak Desalin. N ap chèche, nou pa ka jwenn. Maitre Canon Lemoine, kisa Desalin te vle apre endepandans nou? Apre gwo batay sa a ke nou te mennen? Ou anndan ribrik pa w la. Se pale pou nou pale. Si nou pa pale, wòch yo ap pale nan plas nou. A bon antandeur, salut.
Dessalines te gon ideyal e youn nan pawòl ke l te pwononse, li te di, nous avons Oser d'être libre Nous avons osé être libres Soyons Soyons libres de par nous-mêmes et pour nous-mêmes Dessalines tap goumen pou te genyen ekilib sosyal, paske depi avan endepandans lan Nou konprann se 2 gwoup diferan. Yon premye gwoup ki te se te de ansyen libre, yon lòt gwoup ki vin nouvo libre. Donk nouvo libre yo pa gen byen, yo pat gen richès, yo pat akimile ankenn richès. E Desalin te vle menm opòtinite pou yo tout. Li te vle ke chak grenn moun ki te patisipe nan gè a gen menm opòtinite. E se pou sa, li ta pral pran anpil mezi. Li ta pral elimine yon pakèt tit de pwopriyete, fo tit de pwopriyete. Ansyen lib yo, yo gen tan prese fè yon seri de fo papye pou yo akapare majorite tè. fètil yo. Desalin pral pran anpil mezi ki pap fè nèg sa yo kontan. Men kite m di nou, Aleksann Petyon, dapre sa m aprann, se te yon rasist. Aleksann Petyon se te yon rasist. Atèl pwen, lè an 1800 yo, lame fransèz, sa vle di Fransè yo nome Tousen Louvèti gouvènè jeneral nan koloni Sendomeng, Aleksann Petyon di li menm li p ap aksepte yon ti, yon ansyen esklav, yon ti nèg nwè vin gouvène l, li pran bato l antre an Frans. E se ansanm avèk Eklè, Eclair, Jeneral Leklèr, Jeneral Leklèr ki pral antre nan dènye ekspedisyon pou vin mennen batay la ansanm avèk Wochanbo. Se ansanm avèk msye sa yo Petyon retounen. Donk fòk nou konprann lanmò Desalin. Se yon bagay ki te prèske inevitab, paske Desalin, li pa t rasis, li pa t fè eksklizyon, li t ap chèche inite. Li te toujou vle linyon. Ke ou te milat, ke ou te moun nwa, menm moun ki blan, depi ou pa, depi ou anti-esklavajis, depi ou anti-esklavaj, depi ou se yon anti-esklavajist, Li ba w plas ou nan sosyete a.
Maitre Canon Lemoine e se yon trè bèl sijè, se yon trè trè bèl sijè ke mwen menm mwen retwouve m ladan l. E donk e yon peyi ki fèk pran endepandans e asireman e gen bagay ki poko fèt. pou ke gen de miz an plas pou peyi a byen fonksyone e nou pral pèdi e premye sitwayen nasyon an Jean Jacques Dessalines e men e Maître Canon Lemoine ki konsekans ki konsekans sa pral genyen apre dram sa Ki konsekans sa pral genyen?
Pou nou ye la, Desalin mouri, Petyon, Jeren, Kristòf, Bwaye, ansanm de. Malfektè ki te òkestre krim sa a, yo te deja pwomèt Henri Christophe se li yo pral bay pouvwa a. La a nou ap pale de konsekans dram nan. Premye konsekans dirèk la se ke ideyal Desalin lan, sa yo rele ideyal desalinyen an, li stope su le chan. Tout rèv Desalin te genyen, yo bouziye yo.

Desalin pat rasis, li pat fè eksklizyon, li tap chèche egalite lakay tout moun. Li te vle kit moun, kit nèg, kit moun cheve siwo pou ke nou te kole tèt nou ansanm pou nou te viv. Men malerezman jodi a se pa sa ki genyen non. Jodi a ou ap jwenn se nèg anwo, nèg anba. E moun cheve siwo, epi an ti nèg nwè. Se sa ki genyen. Jodi a, moun cheve siwo yo, pafwa yo panse se yo k moun. E men ti nèg nwè ki leve site solèy la, ki leve nan bidon vil yo, e yo preske pa gade yo tankou moun. Poutan, se pa sa Desalin te vle. E men jodi a la bagay la vreman konplike nan men nou. Nap pran yon poz nap tounen pou yon lot video. A bon antandeur. Salut.